ke nou pral diskite an detay de strateji polisyè e militè de flewo k ap kouri sou Ayiti depi lontan an. Li gen, nou pa pati, nou pa pale de enpak politik la paske politik la, moun ki lan politik yo, ki lan gouvènans yo, yo pa vle fè anyen. Se klè ke yo pa vle fè anyen oubyen yo pa kapab fè anyen oubyen yo konfòtab jan yo ye a. Donk, notre confrère. Le politicien, le politologue, li gen yon urjans familyal, ou konnen, malerezman, gon moun li pèdi, e, donk l oblije al bay prezans lan, donk lè l vini l ap bay apwòch politik la, nou menm nou pral fè polisye e militè, on vous revient tout de suite.
Ayiti manman mwen, eskize m si m kite w tonbe, Ayiti bèl metrès mwen, padone m si m kite w peri.

Ayiti pa donnen si n ki. Plato de kozri nap salye chef de polis la
komandan salut epi bon nap salye de lwen notre konfrè politisyen politològ Jean Emmanuel Charlot ki briye par son absans men nou pral fè de twa bagay ki gen rapò ak polis e militè Lè lè l rive la fè pati politik la ou pran de antouka lè lè pa sou gari bon gen seri de bagay kap vire an ron depi 2 zan plis ke 2 zan ensekirite an ayiti geng a dwat geng a goch atwosite krim tout kalite bagay ki fèt pa de zilego de moun kap fè bagay atwòs men ki fèt tou pa moun geng yo. Kòm ou patisipe an de ou twa fwa nan strateji polisyè yo te adrese w, ou te ka al ede Ayiti, il fut un temps, sou gouvènman Jeb Bush avèk lòt yo tou. Si pa egzanp la a, si ou te gen yon gouvènman nòmal ki t ap travay an kolaborasyon, paske kounye a pa gen Leta, paske mesye ki la yo se san dè moun senbolik ki la, ki atravè yon konbinezon kèlkonk ki lan pozisyon de fòs ki pa yon fòs legal, se yon fòs ki legal men y ap fè degaje yo, men yo menm yo gade yo kòm moun ki sanse reprezante Ayiti malerezman. Si ta ezanp la si konjonksyon. Te gen yon son kondisyonèl ki pa egzanp la ou gen ou te gen yon gouvènman ki ta ka aliye so kap travay an kolaborasyon avèk yon kout men ke yap jwenn nan leta de la Floride oubyen yon lòt eta. Ki jan ou tap apwoche pwoblèm nan? Nou pa nou pa pale de negativite non, nou pral dirèkteman ki sak ta dwe fèt o nivo de la polis.
Tou dabò Moun ki nan gouvènman an yo stil refize rekonèt ke gen yon pwoblèm lan peyi an. M panse ke. Premye bagay ki pou fèt, fò w rekonèt li. Fò w rekonèt li avan ke w menm kòmanse adrese l. E m pa pral, m pa pral nan, malerezman m pa ka bay sa k, moun ki opouvwa yo kounye a sèlman tò. Paske menm aprè le départ de Jean Claude Duvalier.

de l'armée en Haïti an. Men ou te gen dwa konvèti l'armée sa paske ou te deja gen yon force de police ki fè ki fezè pati de l'armée. Ajoute nomb de policier yo, ogmante nomb nan, transfòme ide an, montre yo ke devwa a ke nou toujou di ke nou rele CPR nan, koutwazi, profesyonèl and respè Yo di w CPR Ozetazini se, nou konnen se pou resisite moun, men itilize l lan fòs de polis lan, fò nou bay pèp nan koutwazi nou, fò nou ba yo, fò nou trè pwofesyonèl anvè yo, e fò nou ba yo respè yo. E an konbyen fwa nou mansyone ke yn fòs de polis nèt ot, ke lè nou fè analoji ke yn fòs de polis se kòm la maman e le papa lan yon sosyete. Lame se le papa, e byen wi. Egzakteman.
Donk, otomatikman ou rekonèt li. Paske, e di, se ki e tris, se pa sèlman pou le moman kounye a. Je me rapèl, te gen yon gouvènman, ankò yn fwa, nan menm sistèm nan, pwovizwa, ki te voye yon delegasyon pou rankontre avèk Jeb Bush, alò le frère du vice-président de la République, ki te gouvènè de la Florid, li met yon task force ke m te fè pati de, ke m te res, ke m te responsab pou m etidye aspè sekiritè nan an Ayiti. E il fo konprann, il fo reyalize ke li te lwen dèt lan eta ke l ye kounye a. Nous avons passé près de 2 ans pou nou vik avèk yon book, yon plan d'action.

Li fè nou konprann ke yo pat voye l la pou l ranje polis. Yo te voye l sèlman pou fè dè. Se yon lòt tip de manda. Yo te voye l. Yo te ba l yon manda. Manda yo te ba li an se te pou fè dè eleksyon. Donk lè gouvènman apre a a monte, n a prezante l a li. E kounye a, se te yon kolaborasyon, eskiz mwa, yon parantèz pou ka moun yo k ap tande a, ke, ke. Leta nan Florid ofri.
Gratwitman. Gratwitman.
Ke n ap fè yon estrateji pou n wè si n a rezoud afè sekirite a. Egzat. Ok, donk sa vle di ke li menm, premye minis la alepòk, li rejte l. Li rejte l.
Nou pa bezwen kache ni, ni voye wòch kache men dèyè. Se tè le trè fame Gérard Latortue etè premye minis e Boniface etè le prezidan alepòk. E a se moman la, on sè randi o depatman dè finans pou rankontre avèk le minis dalò Henri Bazin pou nou prezante pwojè a ba li, menm repons, li di nou ke l pa t okouran. Sete du tan perdu. Nou retounen.
Demontre la movèz fwa ou byen ou byen pa vle admèt apre priz de konsyans lan ke te gon pwoblèm. Ou di mwen se se inyorans ou byen movèz fwa kiyès sa dèyè ou byen on melanj dè de. Paske m te vin wè pou mwen menm e m oblije di l ouvèteman. Paske pa t gen ankenn pati lan pwojè sa kote ke Ameriken ta pral debouse lajan.
Men Leta de la Floride tap fèl. Leta de la Floride do tout depans yo tap fèt Ozetazini. Ok.
Men pat gon kach ki ta pral tonbe lan kès de Leta an Ayiti. La menm choz se prezante lan menm epòk sa a on a rankontre avèk le kòmandan de swat. Nan lepòk kote ke pou dè rezon dè sekirite, Linyon ki pwoteje polis yo pat vle ke polis Miami yo al an Ayiti pou fè dè antrènman, yo te fè yon antant avèk la Repiblik Dominikèn kote ke la Repiblik Dominikèn tap ban nou tout lojistik pou nou te fè antrènman yo an Dominikani. Sèl sa yo te mande sou chak 60 moun ke nou antrene, Li mande fò 10 nan yo ta dominiken. Donk 50 te gen dwa ayisyen. Donk se mwen se te yon bèl ide. E non sèlman tou, 50 polis ayisyen yo ki t ap vwayaje a Santo Domingo, m pa cho, m pa raple m si egzakteman a Santo Domingo antrenman ta pral fèt. An Repiblik Dominikèn. An Repiblik Dominikèn.
Tout ekipman ke yo te itilize pou fè.

pour faire face à de à l'insécurité en parlant de longue vue pou yo gen dwa itilize pandan lanwit tou sa tout ekipman sa yo ta prepare yon malèt pou yo chak pou retounen an Ayiti. Sa se te yon pwojè rate men kounye a si pa egzanp la yo ta fè yon strateji ideyal. ou ta ofri kounya la paske yon bon bagay pa janm pèdi valè. Sela di ke si ou ta si ou ta lan plas ou byen ou ta chita avèk si pa egzanp la chèf de polis la pnh la te gen sipò gouvènmantal ou gen ki jan de estrateji ke l ta ka fè kòm kòm kòm kò de polis?
Kòm kò de polis.

Pati ensekirite an se li ki pran plis lan kòb nan. Almay a al Miami kounye a, de tyè bidjè a se pou Fire Department avèk Polis. Al Letad Laflorid, de tyè bidjè State nan. Se sa Giuliani te fè tou lan Nouyòk. Lan Nouyòk lè l te mennen paske m sonje lè sa a m te oblije kite. chanje stati edikatè mwen paske misye te bay tout kòb la lapolis avèk fire fire. Pou rezoud li fò reziyen w fò asepte l fè e l netwaye vil la. Li voye fè apre men l netwaye vil la. Fò moun rekonèt yon chèf polis ke l rele Ramo ke l rele nenpòte ki chèf polis nan fèt pou touche plis. ke menm le premye minis an ayiti period. Son mesaj fò ou anvwaye. Nan men, e
gon yon bagay nan sa w di la ki trè enpòtan. Li gentan pa garanti men li gon posiblite ke nèg la tèlman byen touche ke Koripsyon lan li vin sanse pa osi fasil ke lè l ap touche yon ti bay kòb, li gen madanm, li gen metrès, li gen tzpè, pitit li aletranje, fò l fè plis kòb. Si nèg la gen kòb sa, omwen gen ta gen yon sòt de ti balans la. Fò l gen balans lan paske ofisye yo pa ka ap touche sa m tande y ap touche an. Alòske vi yo an danje 24 è sou 24, 7 jou sou 7. Lè w gade, gade vwati ke yo itilize yo. Fò nou reziyen nou an Ayiti, eta ke Ayiti ye an, nou mèt met 100 mil ofisye, tout tan nou pa enplimante se kon antan pa community policing an Ayiti, kot ki se yon maryaj antre la fòs de polis e la kominote at larj. Se pa yon maryaj pale la, mete chita la non. Yon maryaj tout bon, yon maryaj ki fèt lan katedral peyi an menm si Dieudroid's te itilize se mo. Men ki jan w ta fè
si pa egzanp ou ta gen tout kò de polis lan nan men w, ki jan de estrateji ou ta fè kounye a l pale de fòs, èske polis lan kab reyèlman fè fas o geng? Polis Ayisyèn nan wi men nou n avon diskite afè ke atake libere yon zòn epi repliye an sa a se lave men siye atè nou pa sezan nou pa ka ap lave men nou anvan nou fè yon krim ok non se te pons pilat donk fò nou rekonèt ke Lè nou fè yon zòn, nou pran zòn nan, fò nou kontwole zòn nan. Fò pran nou pran l nèt.
Nou pran l nèt, nou netwaye zòn nan. Rodolphe gen estrateji polis ki pa bon kounye a la ak premye bagay ou t ap fè o pwen de vi antrenman, o pwen de vi w ap etabli aspè filozofik, aspè jan pa la sipoze fè. Lè w pran yon zòn ou pran l nèt. Sa se premye bagay. O pwen de vi fòs de frap. Eske kankou la lè yo ta pral fè bagay pwòp dyèb bouch yo te gen antrènman yo ta pral fè ki ba yo tout kalite zam yo ta pral lakay yo ak zam yo yo te gen yo gen long vi yo gen tout bagay konsa vle ke eske se menm bagay sa si nèg sa yo ta jwenn li ou tap kijan daprè la kartografi. de de gang an ayiti kijan paske kounya gang yo anvayi kounya e chanpiyon ok e kounya kijan pou ta fè pou atake gang yo kounya la kòm polis wi m poko m pa di si yo kapab si yo pa kapab non si w tap metel sou chita lon lon war room lon lon lon lon chanm de strateji kijan pou ta fè pou yo paske gen gen swat gen blende gen gen nèg ki ba bèk yo fòn konnen tou psikolojikman. Lè w ap fè fas a des ennemis ki san fwa ni lwa, fò w prepare moun yo pou sa. Ki jan w t ap fè ak mesye yo si w te konn fòs de polis nòmal? Ebyen se la ke wap al rankontre w a mi chemen, paske nou te vin wè, reyalize ke fòs de polis lan pa ka fè fas a gang nan ki yon fòs paramilitè.
Donk kòm mesye swat yo a lepòk la plupart des membres de swat. e te an reyalite de zansyen militè an Ayiti, nou te di ke si nou kontinye ogmante nonb de manb lan swat yo, byen antandi l ta pral vin parèt tankou s on fòs militè o sen de sèt fòs de polis. Ok.
An pansan ke swat lan, m t ap rele l swat, bon se sa pèp lan te vle, men an reyalite swat lan ne saurait être Kud fòs militè paske nou paka mande polis yo pou yo deal An dotò tèm, an avèk si nou swa. pran tire kap, fò nou fò chèf polis lan avèk chèf bòs li rekonèt ke gon pwoblèm. Fò yo rekonèt. Fò yo rekonèt. Wè, sètadi ke si n ap fè yon ti. Wè pa sousòl di a la, yon ti rekapitilasyon, rekapitulatif ou gen. Dabò fò yo rekonèt ke gen yon pwoblèm yon fason seryez, yon fason petèt patriyotik, petèt, yon fason pwofesyonèl. Dezyèmman, fò yo rann yo kont ke moun yo ke yo pral fè fas a yo a, yo gen san fwa ni lwa. Prepare pou y a nenpòt kwa. E twazyèm bagay ki genyen, w ap Ame yo ap antrene yo. Kounye a, dapre lakartografi, ki jan ou, ki estrateji ou ta fè pou atake, dizon, m pap di w kounye a, paske kounye a la, yo anvayi, li konn di la, si w konn kote yo ye, ki jan nou t ap apwoche yo? Èske lapolis kapab fè l?
Se yon bagay tris ke m ap pral, sa m pral di an. Kounye a, lapolis nan ba yo twòp pye, twòp avans deja kounye a. Donk m panse ke j'ai appris de yon jounal isi, New York Times, ke yo fè apèl a Black Waters, mèsenè yo, byen antandu se sa m t ap diskite avèk kèlken, trè souvan lè w tande mesye Black Waters yo, Eric Price pran gwoup li an pou l desann nan yon peyi, se lè ke ameriken bezwen voye sòlda l yo san ke l pa ofisyalize. deplwayman sòlda ameriken yo. Sa vle di ke se son se son dè bòt amerikèn kamoufle. Kamoufle.
Si se vre. Si se vre. Paske anpil nouvèl bay lan ke pa lan social media lan tout televizyon ke gen gen moun ki debake an Ayiti bagay konsa yo desann nan ayewopò ki fèmen an. Dènyèman si m tap swiv li m te n tou sa m te wè 2 avyon.

Sa se yon lòt konvèzasyon ki ta fèt eske mèsenè sa yo kankou Rembo nan movie a, nan sinema a, eske l konekte avèk yon fòs di gouvèneman.
Avantaj yo genyen lè se fòs mèsenè lan, lè se sòlda ameriken, si gen yon krim ki fèt sitou kolateral, Lèsaw di sa ameriken fè konsa sa gouvènman Trump nan ap remèt mwen konsa an Ayiti men lè se lè mèsenè yo ba yo feu blan. Bolo, yon si yo mouri yo mouri, si yo fèt yo touche pou yo fèt ok. Lè yo tiye yon moun yo di w sa fè pati de la guerre men malerezman prenons le cas de village de Dieu. Eske gen collateral damage? Yes. Men moun yo k te la a m konnen yo pa ka kite jan moun kafou fèy yo oblije bwaze akoz de bandi. Moun sa yo k anba vant Izo depi dèzane pa janm gen youn pa un sèl ki fon kout telefòn a lapolis.
Paske yo ban w garanti, yo jwenn manje, yo jwenn yon seri de bagay. Egzakteman.
Donk, piske w gen garanti an, sè di ke w fè ou vin fè pati de gang sa a. Ou fè pati de gang an.
Donk, li.
An doutè tèm, sa w vle di la, w vle di ke si, si yo kraze zòn nan, kolateral damage sa yo akseptab? Se sa w vle di?
Li tris ke m di l, men l prèske aseptab. Ok. Paske ou konn ekspresyon an di ou, L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donk piske nou tou lè de ap kontre menm moun nan, nou vin tankou zanmi. Donk se yon tristès. E dezyèmman tou li reyèlman difisil kote ke m chita dans le confort de yon air conditionné ici en Floride pou m ap di moun ke yo kidnape, moun ki pèdi fanmi. moun ke yo pran depi dè mwa ke yo pa janm pran nouvèl yo. Non, non, nou pa gen dwa fò nou montre patriyotis yo, nou pa gen dwa asepte ke lè etranje ap rantre an Ayiti. Non, ki sa m te fè tout lè ke yo tap kidnape fanmi li, lè yo te pran manman l, ke yo tap vyole sè l, ke yo tap vyole pitit li yo, ki sa menm moun sa yo te konn di? Zero. Donk m panse ke se yon ka de non retou, Ayiti nan neglijans li, lan eseye fè mèt dam tout tan, gen yon limit ou rive lan yon kil de sak, ou reyalize se lan kil de sak ou rive, pa gen sòti, sèl sòti an se fè apèl a yon fòs. de oun fòs etranjè. Pou bakòp, oun fòs de bakòp, oun fòs de sipò. Kèlkeswa sa yo fè, bon, e se yo ki gen zam nan, yo di w yo pa pran elikoptè, msi, lè mesye Blackwater yo debake, pa sezi si nou wè nenpòt kalite elikoptè ap sivole nan tout Pòtoprens. Nou, yo te di nou pa gen dwa gen de bonm. Militè, wap sezi pou wè ki kalite bonm yap lage lan tout site kote ke gang yo ye an. Wap mande kote zam sa yo te ye, pou kijan fè nou pat janm ka jwenn yo depi 5, depi 10 an. Donk, son kesyon de, son kesyon de kote lajan ap soti. Menm lajan sa ou tande ke yap pral bay Black Waters lan, si sè tout bon, kòm ou di an, menm lè se le gouvènman ameriken kap finanse l, paske m doute fò ak tout gaspiyaj kap fèt an Ayiti ak an Dada, yo pa pral depanse yon kòb pou yo ka pran si yo ka hire yon òganizasyon tèlke Black Waters. Donk sè dire ke. Kounye a tou, si daprè listwa w depi de twa zan, si pa egzanp la. Li pwouve, se pa li pa yon ipotèz ankò, li pwouve ke li nan jounal entènasyonal ke les membres du gouvernement te gen yon atachman a tout sèt fòs ilegal avèk degre pou l gen nan men yo gen yon atachman, yo gen yon pwoteksyon, gen yon bagay kèlkonk. Donk an dòt tèm, m pa kwè ke y ap janm anplwaye yon fòs ki pral kraze va, e sa k fè ke si se ameriken ki anplwaye dè bòt kamoufle, pou fè travay la, m gen presyon malgre sa fò yo ta fèl kankou se lagè yo ye tout bon, paske si yo fèl jiska jiskobou gen moun ki pat vle anplwaye yo a ki pral oblije yo pral oblije pase kòd nan kou yo ou konn moun ki nan gouvènans la dapre dapre sa ke de bay la bay m pral fè yon dezyèm pati. E apwòch polis la, mwen pou m raple moun yo, il fò rekonèt ke y a un pwoblèm, si gon polis nòmal, si gon gouvènans nòmal. Dezyèmman, n ap antrene nèg yo yon jan pou n fè travay yo, andoktrine yo pou n di yo konsa ke moun k anfas yo san fwa ni lan nan lwa. Donk se de lò nou p ap oblije ale nan direksyon lapolis la. Paske ou konnen lapolis paka tire moun, fwa sa a se w lan swat team fè w tire moun. Exactement.
Ok donk sa vle di ke se ou se yon fòs militè a lenteryè o sen de la polis. Twazyèm bagay ki genyen kounye a la fò yo admèt tou ke yo enpuisan devan sèt fòs ekstraòdinèman prepare, pa prepare men yo militarize, yo an fòm, yo ame. Fò w admèt enpuisans la, e pa senpleman di l nan nouvèl non, nou enpuisan nou paka fè sa, voilà ce qu'il nous faut ok donc mesdames messieurs vous êtes entrain de suivre causerie 124 vous avez entendu le chef de police avec de très bonnes idées bon bien entendu à qui veut l'entendre parce que gen de une lè yo pa okipe nou men tout sa ki t ap di la yo nou te fè yo.

nou sot fon apwòch. M pa konn sa k pase m ap swiv sa pa janm konn fè sa son an pede koupe m ap swiv li ou menm kounya 4 3 2.
Medam mesye ankò yon fwa on se retrouve pou la dezyèm pati de lemisyon 124 bon Gary m ap di w mèsi chèf de polis pou kab pou ba nou de twa ti apwòch strateji an li trè senp son kesyon de fò gen swat la antrene kòm dè militè o sen de la polis ki l fon se de travay ke la polis pa gen dwa fè pa ka tire moun paske swa ta ka tire moun depi l nan misyon ok kounye a la sa vin ban m on pas pou n pale de aspè militè lan tande. Donk kounye a malerezman se mwen pou poze w kesyon ok donk m ap mande w o pwen de vi eksperyans ou. Si polis la pa ka rezoud pwoblèm nan, kijan w t fè, kijan w ta panse yon fòs militè ke se F. Byen antandu, menm, menm konjonksyon, menm, menm, vin pale nan kò, si n te gen yon fòs militè, si n te gen yon lame, si n te gen yon lame, men kijan pou l ta fè, fò yo ta pran, fò yo ta mete devwa yo opwòp pou yo fè yon travay militè, si yo pa pare, yo pa antrene pou sa. Paske gon pakèt nèg kal etidye ekwatè lòt nan lòt peyi men sa yo ale yo pran fòmasyon an yo gen lisans lan yo vin bay yon bèl pozisyon lè yo tounen an ayiti men gon angajman patriyotik oubyen ongajman pwofesyonèl cpr la m pa kwè l aplike pou yo pwofesyonal la. Paske yo se sòlda pwofesyonèl, y antrene pou sa, men vu leta di peyi, lè ou vè ou fè fas a Ayiti, m pa gen enpresyon, avèk tout respè ke ke m dwe, ke je dwa a sè polisye, yon pakèt ki mouri malerezman, m pa gen enpresyon ke kounye a tout moun sa yo, le pèp ayisyen an jeneral, enkliyan lè polisye. yo ap se yon survi yo ap surviv yo ap surviv sa vle di ke ki polisye ki ta renmen vin paske yo etidye ekwatè oubyen izrayèl oubyen nenpòt kote ou pa wè depi yo pral pale pou fè geng fò la dènye sou yo pa gen sa menm pa gen sa menm m pa kwè m pa kwè ke yo yo pa gen okenn polisye kankou jan ti ti flannè a te konn di mouri rèbo pa gen okenn polisye ki bezwen mouri rèbo se pa vre. M pa kwèl se pa vre paske tout moun se lè yon peyi ekonomikman pa mache yo antre nan lapolis pou yo ka gon metye pou yo ka gen stati pou yo ka gen bagay nan men yo ok donk se sak fè ke sa se lapolis lan kounye a militè yo yo te kraze fòs militè la yo te eseye remonte l an prensip militè la m pa konnen si gon stati ofisyèl se yon bagay ke m pa konnen yo gen youn ou de mil m pa konnen gen anpil moun lapolis ki pati. sou Biden, prè de youn a de mil, si se pa plis. Kounye a la, m pral di w, antrènman ke mwen wè devan mwen, ke m patisipe paske m te responsab kò medikal la, men se yon kò ame, paske Ti anbilans sa ke nou te genyen son tank, yon ti tank li ye, li gen yon li gen yon 50 sou tèt li. Pandan m anndan char la avèk 2 lòt nèg ki anba mwen ok, nou te arme jisko dan. Se konsa yo te antrennen n. Se ke lè w pral trete moun nan ki pran bal la, fò w defann tèt ou, fò w defann fò w fò w pèmèt ou al pran moun nan kote l tonbe a. Se konsa yo antre. Kounye a ki strateji k genyen? Nan unit ke m te ye a, te gen enfantri, enfantri, yo te rele yo de blues, ke yo te kankou yon marine san fwa ni lwa. Ok? Sa vle di ke y ale, yo te an misyon. Menm jan avèk ke si w al nan chan de batay la, Moun ki fè engineering nan pou l bati kote ou rete a pou fonksyone a. Li bati on on dòtwa, pa dòtwa non. Barak.
Li pa menm barak non. Li bati pa egzanp kote pou moun yo fè bezwen yo tanporèman. Li bati e petèt gen ti. Kote pou medikal la, li gen kote tou kote pou moun yo manje. Mess hall, yo rele sa mess hall, sa vle di ke yon sòt de kafeterya. Men pandansetan, si gon bagay ki rive yo pou resevwa yon kout telefòn, menm lè a fò tout bagay sa yo ramase, pa kite tras, e lè sa se engineering an ki pou fè l. Ou wè chak unit, depi te gen yon moun ki rele Commo, kominikasyon, li sipoze pase fil. responsab tout la. Kounya li ka bokou pli sofistike wè pasifik pou ka kominike avèk headquarters avèk jeep ki gen commander an ladann. Ou wè tout sa yo se konsa li ye. Sa vle di ke lè nap pran sitiyasyon an Ayiti a byen ke mèsenè yo mwen menm map di kareman m konn m gon ide de gwoup mèsenè sa ke New York Times mansyone a. Men, medam, mesye, m ap di nou yon ti bagay, e pa ke m ap pran reskonsablite pou m fè yon deklarasyon oubyen fè yon statement, kòm nou di an anglè, paske m p ap tire anyen ladan l, men m ap di nou yon ti bagay, pa gen ankenn gwoup mèsenè nan leta ke n ye la a ki ka konbat gang yo. An Ayiti jan gang yo ye kounya la m pa di ke yo wap pran wap fè yon dè kou kankou lapolis ou antre nan yon zòn ou fè de twa ti bagay epi yo mete sou jounal lapolis fè yon bèl kou la yap fè de twa kou konsa gang yo m pral ba w eta m pral ba w mantalite gang yo daprè jan m konprann jan m wè yo ye la gang yo milyonè yo tiye anpil moun. Gen ladan yo ki nan dwòg k ap fè ak trafik dwòg. Gen ladan yo ki tèlman gen kòb yo distribye kòb. Pa gen ankenn jan ankenn gangs member, manm gang sa yo ap vle sòti nan stati sa. Yo pa vle pèdi. Ou wè fòs sa a? Fòs sa a se kòm si ke menm si ou ta tire yo pa p pran bal paske yo tèlman se yon bagay ki fò nan yo menm. Tande wi. Yo milyonè, yo san fwa ni lwa, epi kounye a yo nonbre, epi lajan an ba yo stati. E sa k fè y ap goumen pou stati sa a pou l vin ofisyèl, sosyalman palan. Ou konprann? Se sa k fè yo bezwen yon plas bò tab bagay kon sa, dapre jan ke m li bagay la, jan m konprann li. Donk, y ap detwi tout moun jiskaske y aksepte yo.
Sela vle di ke. J'ai une question pour toi paske ou pozem yon kesyon talè a ou mandem ke sim ta lan plas Ramo kisam tap fè mwen menm tou mta diw sipozan paske fòs de lame nou gen an Ayiti an mpreske pa relel yon fòs ame yon fòs militè se sou papye li parèt yon fòs militè si yo ta fè apèl a ou yo diw ke nou bezwen yon fòs militè pou fè fas. au banditisme en Haïti. Ok.
Sa k pou ta fèt otomatikman fò ke si pa gen apwobasyon yon gouvènman an plas, si ta ka gen apwobasyon fò yo ta chita avèk chèf polis la pou yo chita nan yon chanm de gè, wè m di w gè, pou yo diskite yon apwòch. Militarize full fòs ou di a kontre lè gen. Sa vle di kwa? Sa vle di ke son konminezon dè fòs. Konminezon dè fòs. La polis la pral gen travay li la dan apre. Paske ou sipoze debarase sosyete a, debarase peyi a de sa a. Pa gen kesyon de amnisti nan ba nan bagay konsa. Se pa lame a wò non. Pou gen yon moun ki tiye yon moun li pa merite amnisti paske gen moun ki tiye 2 3 moun ki gen prè de 4 4 3 4 mil moun ki mouri nan afè de gang donk sa vle di ke gen de moun si nan lòt plas m tap bay yon strateji m ta di pou avanse ann gade kartografi kote gang yo ye gang la gen tout kote tout kote kounya gen de moun ki pral fè Scout pou gade egzakteman kote konn kot pozisyon yo ye paske fòk gen enfòmasyon sa pou konn kijan pou atake wè pou konn kijan pou atake sa vle di ke son lagè pou fè si yon moun pa konprann ke gang an ayiti yo son lagè pou fè kont yo ok donk nap rete konsa nap fè dè deseni nou pap jwenn solisyon pou gang ok fòk konprann ke yon lagè pou fè kijan pou lagè a fèt si te gon gouvènman nòmal. Se pa yon gouvènman etranje pou ta voye mèsenè vin regle afè gen pou Juan paske pou rezon petèt pèsonèl yo pa vle enplike lan afè de destriksyon de King. Ok sa nou pap diskite l paske listwa ap ba yo kanè pi devan. Ou konprann? Donk sela vle di ke kounye an la si pa egzanp la lè m nan sal la m ta di bon sa pase pou kòmanse Ann rekrite kiyès ou gen, ann fè yon analiz de ki fòs ke w gen. Fòs ki genyen an, nou bezwen fòs militè. Èske si nou pa genyen, si nou pa genyen wi, gen de chwa. Si nou pa gen yon fòs militè, nou pral chèche yon jan pou nou wè ke si ke Nou ka fè yon rekritman ou byen pran moun ki la yo prepare yo. Kijan pou w prepare yo? W ap fè yon kan prepare yo, byen antanji tire, tout kalite bagay sa yo, ensi e fizik men sikolojikman fò gen yon kòk ki la. Ou ba mesye sa yon pè despri ou ba paran yo kòb yo bay problèm manje yo bay problèm kote pou yo dòmi paske pandan yo lan lan kan an pandan ke yo pral fè misyon ke yo pral ba yo a yo pa sipoze gen enkyetid familyal enkyetid paran ti sè ti frè manman bagay konsa fò yo kouvri sa fò gon kòb ki pou sa sa se Fok gade si gon gouvènman nòmal fòm ta mande fòm ta mande fon sa pa de fon antrenman ok sa se premye chwa wi si gon gouvènman nòmal ok sela vle di ke ou antrene yo enstrikte yo fè fizik ou fè IT teknoloji sa teknoloji a pral fè kounya bagay yo sofistike. Se avèk yon aparèy pou kontwole dwòn yo, ou pran sa k jèn yo, sa k pi valè zale yo, ou antrene yo pou sa, dapre kartografi lè gen. Ou di konsa ke se yon konbinezon de fòs, konbinezon de fòs sa ki pral gen è, elikoptè e dwòn, dezyèm nan se lanmè si yon moun pran kou la nan ka vilaj de dye ou konprann ou fè fèl va dlo men lòt la se ou gen enfantri atè ou gen enfantri atè depi moun ap sòti ou moun ap kouri ale ou konprann pou fè sa pou favè ou a paske kounya la lè nap pale de vwati bagay blende se blende lapolis yo koutay. Wè bon map pase la konsa yap tire sou men fò fò pase eseye lò se to fon konminezon de fòs air elikoptè e dwon dezyèman atè enfantri ap tann yo pou yo sòti epi pou yo pò eskiz mwa pou fè atak la se konsa pou fèl epi san fwa ni lwa. Paske pa wè
lè map swiv kèlke estè lan youtube la eksetera.

Sètadi yo pèdi antre yon fòs militè e yon fòs de polis. Yo pa pèdi non se voulu.
Se voulu.
Donk m panse nan pozisyon yo ye kounye a, li p ap mande anpil pou transfòme 7 fòs de polis pnh lan. An swat.
Tout. An swat an militè. An militè. Pur et simple. Ok. Sètadi ke depi w ta ka ok sa sa pa sa pa sa vle di ke rekritman an ta yon balans de sa nou gen nan lame a avèk. polisye ki ta ke nou ta dwa chwazi oubyen pou volontye pou yo fè sa. Paske an reyalite, piske n ap pale avèk pèp ayisyen an, di m yon dènye fwa an Ayiti ou tande yon manm pnh nan rete yon machin pou l ba l yon tikè. Ti sa pa gen omwen ventan. Ki sa y ap fè?
Se ap regle. Di m yon fwa sèlman. M pa m pa konn ki liy yo genyen, yo gen yon liy ki pa nine one one ki yon lòt liy m bliye an Ayiti. Bon, lè m di nine one one nan n a konprann, yon liy de nan ka dijans. Ke w rele polis lan di w ok. Osito nou kapab n ap rive lakay ou. Epi apre senk di minit, Ou wè limyè ble e wouj polis lan, yo reponn tout bon. Donk sè di ke fòs polis lan, sa nou rele pnh lan, yo pa travay kòm polisye. Yo lan anmèveye kò l, donk yo dizon tankou swat. Donk Lè map wè nèg yo ap tire lan trou ke yap tire yo, mitrayèt, kout mitrayèt yap bay yo, se son dè militè. Ok bon. An dodo dam.
Donk yo just bezwen yon moun tankou w. Lè m di w tankou w lan, m pa vle di, bon, dè ansyen militè ki pou ba yo dènye push lan pou yo vin a san pou san militè, ke m panse yo ka menm jwenn mèb dè ansyen militè an Ayiti. Wi sa se, se apwòch nòmal la sa ye. Si n ta jwenn polisye ki dispoze oubyen ki rekrite pou sa, avèk de twa moun nan polis, nan lame a ki te fè antrenman nan peyi etranje oubyen lokalman, yo ka fè sa. Sa vle di ke lè w gen konbinezon de fòs imèn sa a, epi ou fè yon estrateji avèk de. Moun ki pou konprann sa kap ap fèt la. Pou yo bon Dieu a fòw rekonèt ke yo gon pwoblèm se yo menm ki pou fèl ou kote mwen menm sa kem bezwen di moun sa yo lèw gon fòs de polis ki rekrite kap byen touche paran yo pa gen pwoblèm manje dòmi sa enpòtan anpil. Fò gon fon pou sa. Pandan se te yo menm yo pral antrene pandan yon mwa 2 mwa ou menm pa konnen yon mwa 7 jou sou 7 leve maten fizik spò ba yo manje 3 fwa pa jou konprann fè yo tout bagay moun sa yo yap epi fò yo chita nan yon klas. pou yo wè ke ennmi yo, ennmi fanmi yo se gang yo. Fò montre ke se gang yo. Sak fè ke timoun nan paka al lekòl paske gang yo bloke peyi a. Fò w met sa nan tèt yo. Paske se fò yo andoktrine yo kont bagay, kont gang yo pou yo ka pou yo ka gon fòs menm nan gang yo gon fòs tou yo pap pèdi richès yo. Yo pap pèdi stati yo. Yo gen yo gen designer bagay kap soti Miami, kap soti tout kote yo pap pèdi stati sa. Ok yo fè cho e rav avèk lajan yo, yo jwenn fi yo lè yo vle, yo distribye kòb lè yo vle, yo pap pèdi stati sa e yap fè nenpòt bagay pou yo pa pèdi l. Ils sont des milliers maintenant. Bon se gon bagay fò n aj n oblije ajoute map rankontre w ankò a mi chemen. Gen anpil moun ki panse ke. Prezidan Salvadò nan just bati yon gwo prizon ki kenbe 30 mil a 40 mil prizonye epi li just fèmen yo la. Ou wè prizonye yo lè yo antre lan prizon sa a, menm si yo lage yo apre sèlman 1 an, M di w prizonye sa a gen pou l sèmante fò l bo atè a pou l di pou l pap janm retounen lan prizon sa ankò. Poukisa m di sa paske map swiv lis moun te arete yo lan dènye atak. Ke pnh by the way congratulations bro se te yon bèl travay li te ye kisa ou pral fè avè yo ou pral lage yo kwadèboukè oubyen ou fèmen yo lan gran prizon jiskaske yo kraze lan kò yo lage pa di pa bayo manje yon fwa par jou ap rezoud pwoblèm lan paske anvan yo t antre lan gang lan yo pat menm ka manje yon fwa par jou lan yo sa tou men prizon salvadò sa. M wè sa prizonye sa yo pase andan an ak tout bagay entènasyonal k ap gade yo, dwa de lòm k ap swiv yo. Ou mèt lage prizonye sa a deyò, li p ap asepte retounen lan prizon sa ankò. Kounye a, ke se lapolis, ke se fòs konbine, imèn, Si nou pa pran dezyèm pati a tout alè, ke se fòs imèn konbine ki fèt lapolis e lame Florida ki fèt konsa, sa vle di ke sa son bagay fò yo lan padon lan planifikasyon an fò yo panse a sa. Ou pa ka fè yon planifikasyon pou la glwa di ponpon pou fè yon bèl bagay lapolis fè la. Fò yo pi serye ke sa. Fò yo pi serye ke sa. Gen anpil moun ke nou konnen ke yo kidnape. Ok donk sela vle di ke ou gen. Sa se lè ta gen yon gouvènman nòmal, ta gen yon reyinyon ki fèt pou strateji, chèf polis la, chèf militè a mete gwoup fòs imèn yo ansanm epi nou swiv sa k pou sipoze fèt la. Pa bliye fòs de frap la, kèlkeswa moun k ap fè l la, fòk s on fòs konbine pou l ye. Atè. dlo si nesesè epi air se dwòn oubyen yon elikoptè e pou moun ap sòti nan zòn ke yap kraze a la atè fòk se konsa pou yo fèl se pa pa gen kesyon de ap gen kolateral damage damage kolateral inevitab paske sèl bagay ki gen annik sonje ke konbyen tout moun de twa mil kat mil moun m pa konn konbyen l ye kounya moun sa yo tiye konbyen moun ki viktim. ki oblije fè bagay pou yo pat dwe fè pou yo jwenn kòb pou yo fè libere pou gen lè yo konte kòb la yo tiye yo kanmèm sa vle di ke dosye sa tèlman lou sa se nan sa mesye yo fè kounye a la kòm nap pale de si ta gen yon gouvènman nòmal an ayiti gen de moun ki pwoklame tèt yo lidè nou pap pale de lidè politik yo lidè politik yo. Yo fè pati de gouvèneman, oubyen yo ta renmen nan plas moun gouvènman yo, donk yo pa gen anyen ke yo pral fè pou eradike lè geng. Yo ta fè l deja. Yo ka, yo pa ka fè l tou, paske yo ka mouri si yo fè l. Oubyen m non yo ap sòti. Ok, ou wè nan pase yon lòt vitès. An n pran youn ou de ansyen militè ki antrene. ki pase nan trennman nan peyi etranje, polis e militè, nèg sa yo yo pwoklame tèt yo lidè. Si mesye sa yo te yon ti jan entelijan, m pa di yo pa entelijan non, daprè nou menm, pa kesyon de boude, ap boude Lèzetazini, boude sesi, boude sela, ou bezwen yon strateji, ou bezwen yon teren neutre. yon kote kankou Panama, Kolonbi pou fon aranjman avèk yo paske si ou paka ou paka fèl Ozetazini ou paka fèl Kanada Etazini pap kite ou fèl ou bezwen 2000 moun sa yo ou bezwen yo antrene yon kote neut se yo menm ki pou yon fason stratejik ki pou antre ki pou fè gang yo disparèt pa gen lòt jan pou yo fèl fò ta gen yon antrènman. Ki pou fèt mwen te renmen l 1 mwa lè nèg yo ap ke près ap gen moun kap kontrekare kounya la si blan ki pa vle nou sèvi avèk lòt nasyon yo yo kanpe an kwa devan fè sak vini kounya pral vin li pral vin gon gè li pral vin gon gè lè sa lòt nasyon ka enkli son bagay kon son eklatan konsa k pou ta fèt pou ka fè ba moun yo pran pou pran bagay sa oserye. Paske afè gang yo poko pran o serye. Gang yo vin pi fò, gang yo vin pi rich, yo tout bagay. Ok, donk sela vle di ke si, menm si m ta nan plas ti lidè revolisyonè sa yo, alò m di ti lidè pa pejorativman non, lidè revolisyonè sa yo, gen youn ou de, petèt yo ka gen antouraj. Yo chèche yon jan peyi ke yo ka kite m ale yo, ka kite yo ale yo al fè yon pale al pale. Pa gen kesyon de leve fizi anlè, leve monte sou tèt jip. Sa la pa ka kontinye konsa. Nou konnen li pa ka kontinye konsa. Nou konnen ke fò moun yo manje, fò moun yo al lekòl. Nou konn sa deja. Aksyon. Aksyon an, gouvènman nòmal la pa ka fè l. Si w rele tèt ou revolisyonè, mete yon ti diplomasi nan kò w, chèche yon jan pou w al yon kote pou w al diskite avèk yon moun ki kab pèmèt ou prepare yon gwoup pou ou fè yon travay. Yon fòs de fwap, ou bezwen yon fòs de fwap. Fò w diskite l. Ou pral gen moun ki pral bloke l, ki pral eseye pale pawòl la pral pale. Lè sa a, w a adrese kote pou w adrese. Si vou tandre lame o pol Nò, vou n touve ryen, vou tandre lame o pol Sid. Osi senp ke sa. Paske kounye a se Ayiti ki an priyorite. Ayiti ki an priyorite. Ok donk se pa yon kesyon de san entèl sa nou pè san nou pè se Ayiti ki an priyorite. Gary nou sòt a la fen de lemisyon.
Bon kòm dènye mo m ta di nou se transfòme kontinye avèk la transfòmasyon de la fòs de polis konplètman. Ou wè sa se.
Fè l tounen yon fòs militarize a san pou san. epi sispann kite gwo tèt yo ap pase nou lan betiz. Yo fè m di ke fòs polis la son fòs sipozeman militari, e ame li ye tou. Son fòs ame. Men, wetire ide ke son fòs de polis li ye a. Chanje inifòm nan si w dwe chanje l. Paske menm inifòm nan voye yon mesaj fò. Kite mwatye nèg yo lan administrasyon e fè rès moun yo tounen swat. Se sa yo fè. Egzakteman.
Bay yo zam nan. Epi fòw fèl ouvèteman. Ameriken nou mandem rezoud pwoblèm ensekirite an m paka fèl avèk ti arbor vehicle lan nou gen tank ke nou pa itilize depi dezyèm gè mondyal banm yon douzèn de tank sa yo olye nou pran yo nal boule yo nal konvèti yo vann materyèl yo bon sa ki pli difisil ki pli difisil pou esplike. Se.
Dè de, dè de, dè de kote se menm, se menm apwòch lan pase lè, lè, lè se swa team nan oubyen konminezon sa m sot pale avèk ou la, si nèg yo ta gon antrenman epi yo gon, yo jwenn yon fason pou yo fè, pou yo eradike lè gangs, se yon sèl bagay m kapab di w, konminezon de, yon konminezon de fòs, air. Dwonn, elikoptè. Ok. Anba a, atè, ground. Sa yo rele atè a, se w ap gen lavèk. W ap senkwonize tout bagay sa yo fason pou yo gen yon grenn bi. Se pou kraze tout moun. Kraze tout geng yo. Ou konprann? Gen moun ki di, tankou yon politisyen, yon analis tou. Misye Luc a di w konsa ke gen plizyè etaj jiskaske w rive nan entèryè nèg yo, jiskaske w rive anlè nèt la, lan moun ki ki chèf nèg sa yo. M ba w yon ti bagay, anplis de sa pou w ta fè, si se gouvènman nòmal la pou l ta fèt, fò w ta bloke, e ba sa n ap di lan koze yo, fèmen ayewopò, fèmen fwontyè Dominikani. Avyon pa vole, yo sòt, apa ayewopò, avyon pa janm vole, sa k pase? Moun chèch yon moun ki gen kòb yo pran avyon yal okap pou yo pati fòk bloke tout èpòt nèt moun pa pati moun pa antre sou sa se pwoblèm sa rezoud si yo pa gen kouraj pou yo fèl nou pral si nou pap janm wè fen bagay sa ok yon fòs konbine fòs konbine air. Lè, Lwo, Atè. Atè a se blende yo k ap mache ak fè sa pou yo fè, epi depi yon moun ap kouri, epi lè fini moun enfantri yo ap fè sa pou yo fè. Se sèl jan, yon fason drastik pou yo fini avèk nèg yo. Ok, donk sela vle di ke lè sa w ap wè kote lè nèg sa lè w arete de twa sa k pa mouri kote yo pral denonse moun.
Ok antouka medam mesye vous avez suivi kozri 124 e mwen menm avèk chèf polis la nou eseye ba nou ide de si yon bagay ta fèt serye kijan pou l ta fèt donk anpil moun gen ide ki petèt pi bon ke pa nou yo men nou pale de on parle de connaissance de cause nou fè sa nou kapab pou nou bay de twa ide ki la lojik nan jan sitiyasyon Ayiti ye kounya la si te gen yon gouvènman nòmal. Men ki jan l t ap ye, lè pa gen yon gouvènman nòmal, lidè ki rele tèt yo lidè a mete ke l anfan djanm nou, panse diplomatikman, al kote kote pou n ale nan lòt peyi ki ka pèmèt nou ale diskite avèk yo pwoblèm Dayiti a, fè sa pou n sipoze fè. Se te Eddy Altine avèk mwen, pti frè Kòmandan Gari Ejèn.